Mèt Robert Etienne nou salye w trè fò, kòman w ye? Bon fizikman mwen te nan fatige anpil anpil anpil men espirityèlman moralman mwen byen m an bòn sante m kapab di m an bòn sante paske m pa nan prizon ou konprann tankou anpil moun ki nan prizon jodi a ki pa ka lage tèt yo. e ke m pa nan prizon, m pa nan men lapolis, m pa an afè avèk moun, èske ou konprann? M sèlman yo konnen. Nou lavi a se yon lit. N ap lite kont movèzespri yo, n ap lite kont moun k ap pale anpil yo, konprann ou jwenn sa fasil, donk sa ou pa ka, ou pa ka ap goumen kont sa. Èske ou konprann? Donk nou la. Nou ankò vivan. Byen ke nou jwenn moun k ap kritike nou, moun k ap pale nou mal, sa se yon fè nòmal. Èske ou konprann? Ou pa ka, ou pa kapab anpeche sa. Men nou byen. Bon, gen yon sijè mwen vle antame maten an, yon sijè de twa mouchwa. Yon sijè de twa mouchwa. Mouchwa wouj, mouchwa ble, E m pa raple m lòt koulè a ankò. Men ki sa l ye. Ou pa gen mouchwa nwa tou? Yon mouchwa nwa.
Mèsi. E s on dezòd ki gen pou eklate Nan Wanament, trè pwochènman, lapolis gen pou l fè anpil travay. Se yon gwo dezòd ki pral eklate nan Wanament. E, m gen pou m al pale ak komisè a. Èske w konprann? Se yon seri de baz

O pwen ke, lòtrejou la, pandan ke moun zòn franch yo t ape manifeste pou lajan yo ki twò piti pa rapò ak gaz la ki monte, ki sa k pase? Gen twa endividi ki pa menm nan zòn franch, ki pa menm gen yon fanmi nan zòn franch, Twa endividi sa yo, yo parèt avèk sereng, avèk kouto pou yo blese moun nan mitan foul la. Men, devèn pou mesye yo, moun zòn fòs yo deja pa byen touche. Yo desann Simer, y ap fè revandikasyon, se pa lapolis k al tire sou yo, se pa lapolis k al mete gaz lakrimojèn tankou men pou dispolis yo fè Okap, nan Sitadèl la, èske w konprann? Kote ke nan Wanament nou gen yon bon komisè,

E mwen salye mesye ponpye yo jiska tè. E m gen yon pastè nan dcpj m renmen anpil. M renmen l anpil anpil. Depi m wè l, depi m wè l kè m kontan. M toujou ap souri. Menm si li pa wè mwen, m wè l nan lari a. Depi m wè l, m gade l. M toujou ap souri poutèt kisa? Mwen wè se yon veteran biblik, yon veteran de la Bible, yon homme de Dieu, men pou des raisons d'une autre, l ap fè travay li jan l kapab. Mwen salye nou jusqu'à terre, Monsieur les inspecteurs, Yon enspektè ki rete ki te rete nan Medi Sentè m salye w. Bon n ap kontinye Daniel e lòt ti boz gade m gentan lòt polis sikilasyon an di wo. M bliye lòt la ankò. Piti, wi Piti. M salye nou mesye, m renmen nou. Bon nap fè bon travay. Ou konprann? Bon travay.
Pandan m ap di.
Wi, wi mèt la. Alò, e pou nou ka retounen sou sijè a. M ap vin sou sijè a monchè. Pandan m ap di sa m sonje, depi ou fè afè w mal, ou mèt byen ak la ou, depi ou afè w mal, yo pa p pèdi djòb yo pou ou. Bon, an nou avanse. Bon, kisa w konprann de bagay sa? Avèk ki objektif ou panse mesye yo chwazi mete baz yo, donk pou yo kapab fè rival? Donk in fwa ke baz sila li menm li gen mouchwa wouj, lòt la genyen mouchwa ble, answit mouchwa nwa, donk baz sila yo gentan rival. Donk kòman ou konprann sa? Èske lemond mistik li menm li genyen touch pa l nan zafè nan sa k ap fèt la a? E answit tou chè mèt pou dènyèman nan mach CODEVI t ap òganize pou te
egzije leta ayisyen pou pase salè minimòm yo 3 mil goud pa jou donk te genyen dezòd e ki te pwodui, donk nou te kapab di endividi sila yo, donk e aktyèlman yo deja nan men lapolis. Donk ki ki sa w di nan sa Cheme? Se son des endividi anvwaye, se son des endividi mal fòme, yon seri gwo nèg ankò, yo pa fin piti non. Jèn gason yo gen kouto yo nan men yo, yo gen sereng yo nan men yo, y ap mache pike moun. Depi w pike moun la, ki sa w pike l la? Yon sereng, sa k nan sereng lan? Ou vin enjekte yon pwazon nan kò yo. Humm. E lè w fè. Nan manje ti. Non mèt kontinye. E lè w fè sa la a. Dye swa dwe la polis te la pèp la te vijilan tou. Monchè yo denonse nèg yo. E m pa kwè e dosye sa li nan men le veritab le bon komisè de wanament. Le komisè di gouvèneman Elisma Florvil. Lòm trè sevè, si l di w wi, wi, non, non. Li pa vin dèyè lajan. Paske si se pou lajan, li deja chita li menm. Li pa vin fè lajan pou di se sa l bezwen. Non. Non. Li te desann li, li te mete l atè plat. Lè m di atè plat la, e pa nan afè figi ti sousou non. Li te la, l ap sipòte. E Justiasio kounya l vin monte kòm komisè e ap fè travay li. E wi li fè l. Li fè l. Paske m jwenn anpil rapò. M jwenn anpil anpil anpil rapò.
Alò e èske ou gen yon mesaj ou ap voye bay endividi sila yo donk k ap komèt zak malonèt sa yo? Non m pa jwenn avè w monchè. Endividi sa yo kap fè yo se son de vagabon de vagabon abiye yo pran pòz kòm si m ta di yo avèk le pèp yo pran pòz kòm si yo pami le pèp yap fete ansanm avèk le pèp yo wè pou kanaval la ta fete fò libète pat gen tèlman gwo ensidans yo wè lòske vandredi sen sòti rara sòti pat gen gwo ensidans pat gen okenn moun ki te blese anyen menm. E yo tout man, tout pas, manifestasyon kap fèt Wanament, yo fèt pasifikman, moun pa viktim, moun pa blese. E kounye a kisa mesye sa yo fè? Yap chache dè sereng, hein, yap chache dè sereng, siman nan poubèl yo, sitou lè w pase bò Medi Center,

Yo fè klò sa fon ti poud, ti pò sangren an, yo kraze yon ti kras dlo, epi yo mete asid silfure ansanm, yo mete l ladann. Yo kapab mete l pou ou a 3 cc. Yo mete l pou ou a, yo mete l pou ou, pou yo bay plizyè moun li, èske w konprann? Yo mete li a dènye degre a 3 cc. Kounye a sa w tande a la tou frè m, y ap mache yo pap, yo fin pike w yo tap e yo eseye sering nan pou l pa bloke menm, pou l pa bloke paske si l bloke y ap sispèk yo se wap tap. Èske w konprann? De twa jou tande moun nan malad grav, swa l gen gwo bouton bò kote l, swa l gen gwo absè, swa l gen gwo kis, lè w konprann se nan natirèl se bagay vakabondaj k ap fèt. Zafèm menm konseye tout moun nan lari nan lari a sitou machann yo kap vann pa kite moun vin chita bò kote w vin kole avè w. Lè yo pike moun ak sereng lan li pa santi l imedyatman. San moun nan cho li pa santi lè sereng nan antre men apre lap santi l. Bal la pral fè l mal e bal la gentan ap antre nan tout kò l. Se menm jan avèk yon bonm e menm jan avèk yon gaz lakrimojèn. ke polis okap yo te lage sou moun yo nan sitadèl la, se menm bagay la, donk lè konsa se pou lapolis pran anpil prekosyon, e mwen priye pèp la tou, veye zye nou, voye, veye, la bib le di veye priye, menm nan lekòl yo, map mande direktè yo, direktè ereka yo, direktè lekòl nasyonal la,